Donk, men avèk ki sa nòt sa yo sanble sou yon pòte. Pa egzanp, n a gade, nou pral anba a avan, nou pral anba a, n ap wè. N ap wè yon premye nòt ki andeyò pòte a, men ki gen yon ti, yon ti liy ladan l. Liy sa li menm se deja, n ap deja konnen ke se yon liy siplemantè pa rapò avèk sa ke nou sot di w talè an. Sa se yon liy siplemantè. Pou nou gen do pa rapò, alò pou nou gen do ki li sou kle de sòl, fòk nou gen yon liy siplemantè ki plase anba yon liy siplemantè. Anfèt, n ap jwenn re, dezyèm pozisyon, Nou te ka toujou mete yon lòt liy siplemantè, men nou kite l. Men sa li menm li plase andedan, li plase nan yon entèliy. Sa vle di ke mwen gen yon nòt sou yon liy epi pliwo yon entèliy. Apre sa mwen gen mi ki plase sou premyè liy pòte a. Sa vle di mwen gen de nòt deyò, mwen gen mi ki plase sou premye liy pòte a. Paske avèk kle de sòl, premye liy lan rele mi. Apre midi nan rele mi. Sa vle di ke mwen gen do, re, mi, epi nou gen fa. E n ap gade sòl, sòl ankadre. N ap gade sòl ankadre pou ki rezon? Sòl li menm se, m ta di se nòt bousòl la, se nòt e, se parapò avèk li menm puiske se sou kle de sòl n ap travay. Nou gen kle de sòl ki plase sou dezyèm liy pòte a. Sa vle di e liy lan tou rele sòl. Nou gen dezyèm liy ki tou rele sòl. Pakonsekan, si mwen gen yon nòt, alò li posib pou mwen kapab idantifye tout lòt nòt yo paske m te deja konnen ansanb lan se sèt nòt li ye. Ou konprann? Mwen dwe konnen ki nòt ki swiv sòl e ki sa ki vin apre. Se pou rezon sa a, si nou ta fè yon ti bak, M ta antoure sòl, m ta di m ap fè yon retou, m ap di se sòl, fa, mi, re, do. Nou konprann? Ebyen, kounye a la, si n ap pran l an nòd kwasan, m ap di se do, re, mi, fa, sòl. Kounye a la, lè m rive nan sòl, m kapab toujou di sòl la si, sòl la si. Nou ka toujou kontinye, si n ta vle, paske la a li menm se gravite de tout nòt yo. E. Nou kapab jwenn nòt grav, nòt medyòm, nòt, lè m pale de nòt medyòm, nòt entèmedyè, ni pa twò wo, ni pa twò ba, antre de, epi nòt egi. Se pou rezon sa a, m p ap kapab jwenn yon sèl do, m ap jwenn plizyè. M ap jwenn plizyè menm jan avèk yon enstriman, nan enstriman ou pa jwenn nòt la yon sèl kote. Ou konprann? Sa vle di ke ou jwenn ni grav, ou jwenn ni medyòm, ou jwenn ni egi. Ou konprann? Se de mèm, si ke pòte a li menm se, se, m ta di, lye santral ke w pou ekri yon mizik, e ke nan enstriman an tou, li sipoze konsa, e nan pòte a, n sipoze jwenn yo, tout nòt nou dwe jwenn nan enstriman an, tout, nan tout pozisyon ki posib. Alò, jiske la mwen mwen swete ke nap konprann. Nou pral fè yon ti egzèsis ansanm pou nou. E donk nan egzèsis nou an kisa nou pral fè? Nou pral plase yon kle de sòl. Alò nou deja gen pòte an. Nou pral plase yon kle de sòl. Kle de sòl la nap kòmanse a pati de dezyèm liy. Kòmanse a pati de dezyèm liy. Eke nou pase nou karese premye liy epi nou ale la nou koupe l la epi nou fè sa daka ok la deja nou gon kle de sòl nou gen yon kle de sòl epi nou pral plase yon seri de figi figi sa yo nou pral nome yo ansanm nou pral nome yo ansanm E m pral dekouvri kilès ki plis entelijan. Ok. M plase yon premye figi. Yon premye figi de nòt sou premye liy nan. M pase yon premye. Yon premye figi sou premye liy nan. M plase yon dezyèm anba premye liy. M plase yon twazyèm sou premye entèliy. Epi m plase yon katriyèm sou dezyèm liy. Mwen sote, mwen sote dezyèm entèliy, m plase youn sou, m plase youn sou twazyèm liy, apre sa mwen retounen m plase youn sou dezyèm entèliy. Apre m plase yon lòt ankò sou twazyèm liy. N ap kontinye, m plase yon lòt isit sou twazyèm entèliy. Apre sa, m kontinye, m plase youn sou katriyèm liy, mwen plase youn ankò sou katriyèm liy, e m plase yon lòt sou katriyèm entèliy e m plase dènye a sou senkyèm liy. Donk, kounye a la, nou pral nome, nou pral nome tout nòt sa yo nou wè la. Nou pral nome yo. Alò, yon moun ki plis entelijan, li t ap di m, sa se, sa se mi. La nou genyen mi. Nou gen mi. E nou ka ekri kon sa ankò. Nou ka ekri yon e. E dezyèm nòt la, pliske nou pa wè li gen aspè monte, se desann li desann. Alò, olye ke pou m ta di sa se fa, m di non, se tounen l tounen. Avan mi, Lè avan not mi nou gen re. Nòmalman nap mete re. Paske li pli ba ke nan echè la li pli ba. Li plase pli ba ke mi. Nou gen mi re. Isit la nou gen fa paske re liy sa se mi. Liy, liy sa se mi. Or, figi a pa plase sou mi. Figi a plase sou, li pa, li pa plase sou premye liy lan. Li plase anndan yon entèliy. Sa vle di ke la li menm nou gen, nou gen fa. Re a nou kapab toujou di sa se de e fa. Fa li menm se F. Apre fa a, nou wè nòt sa ki plase sou e dezyèm liy pote a, li menm li se sòl. Nou gen Sol. Sol li menm, li gen G ki se lèt lèt pa l. Aprè aprè Sol, nou gen entèliy sa a ki se La. Dirèkteman li destine pou La. Men m pa wè figi a plase sou La, m pa ka note La. Figi a li sote entèliy lan, l al plase sou yon liy. Kounya la, piske m ta di sòl la, m pa gen la, la mwen gen nòt, nòt si. M gen nòt si. Mwen gen nòt si. E apre, apre si, m ta sipoze jwenn do. Men, e se pa, se pa figi sa non ki itilize. Se pa, se pa entèliy lan non. E pa sou li figi a ye. Mwen wè l, li tounen. Li retounen sou entèliy ki ta dwe swiv. Li twazyèm liy lan ki se si. Ebyen, mwen pa, mwen pa, mwen pa dwe mete do la, m ap mete la. Mwen gen la. Ok? E. Aprè mwen wè sou menm liy sa ankò mwen wè yon nòt plase, m ap di, se toujou sou twazyèm liy li ye, piske twazyèm liy lan te rele si isit, mwen toujou gen si. Mwen gen si. Ok. Si gon moun ki entelijan la, li t ap di m ki nòt mwen gen la. Mwen wè li toujou swiv nan vrèman òd la. E aprè si mwen ta dwe gen do. Men dirèkteman mwen wè l plase nan entèliy ki swiv si. Ebyen nòmalman mwen gen do. Mwen gen do. Ok, apre do a, mwen wè yon nòt ki plase sou katriyèm liy. Dirèkteman li se, li se re. Li se re. E mwen double re, paske mwen wè li nan double. Figi a tounen plase sou li ankò, mwen gen re ankò. Mwen gen re. Apre re, Piske m pa wè li dekwa, li ale an lòt kwasan. Mwen toujou gen mi. Apre re, m ap toujou gen mi. E apre mi, mwen gen fa kòm dènyè nòt. Ok? Jiske la ke mwen panse ke nou konprann yon ti kras fenomèn. Kòman w kapab plase nòt yo avèk kle de sòl sou yon pòte. Sa vle di kèlkeswa figi ki ta parèt la, kèlkeswa kote l ye, nou sipoze ka idantifye li. La a, se sèlman andedan pòte a, men nou pa plase nòt yo deyò pòte a. Deyò a, se toujou menm bagay la w ap fè, si e sèlman si ou gentan konnen yon nòt parapò avèk kle a, ou sipoze ka idantifye chak pozisyon ke yon nòt plase. Dakò? Mèsi avèk ou menm ki t ak gade. Pa bliye abòne, kòmante epi pataje. Mèsi, tchao!